Bonjou bonswa tout moun, kòman nou ye? Nan kad ti videyo mwen toujou ap pwopoze nou yo, jodi a mwen deside nou pwopoze nou yon bèl ti refleksyon sou fòmasyon mizikal Nu Look suit ak prestasyon yo nan Olympia de Paris 17 avril 2022 a ki sot pase la. E fò m di byen avan, espas klèb ki rele Olympia de Paris a, li te inogire egzakteman 11 avril 1893. E klèb sa a gen yon kapasite pou akeyi moun chita antre 1772 a 1992 moun. E moun ki gen dwa kanpe, l ap resevwa oubyen l ap kapab akeyi anviwon 2824 moun. E fòmasyon, alò fòmasyon mizikal Nu Look te fè sal konb nan espas sa a nan Olympia de Paris le 17 avril 2022 ki sot pase la. E se a felisite. M ap felisite mesye yo pou kokennchenn eksplwa sa. Mwen menm lè m ap pale mwen di eksplwa sa a se eksplwa pou konpa dirèk. Se eksplwa pou etchemay la. Se eksplwa pou kilti ayisyèn nan. Se yon eksplwa pou chak grenn ayisyen. Paske lè yon fòmasyon mizikal deplase al pèfòme nan yon peyi etranje, chak grenn atis ki al pèfòme se yon fòm danbasadè ki al reprezante peyi a. E lè yo fè eksplwa, lè yo fè siksè, nou dwe felisite yo. E sètènman, mwen felisite, mwen aplodi. fòmasyon mizikal Nu Look. Paske si nou tap swiv prestasyon an, nou kapab wè yo te fè sal konble. Te gen anpil, anpil moun ki te vini nan sware sa. Se yon sware ki te gen over 2500 moun, 2000 a 2500 moun, te gen anviwon kantite moun sa yo ki te patisipe nan sware sa. E se te a felisite. Vrèman, vrèman, vrèman a felisite.

ke se swa an tèm de resouzimèn, ke se swa an tèm dekonomi, ke se swa an tèm de tan, an tèm de mobilizasyon, li gen yon kou, li gen yon nivo de sakrifis. E mwen toujou di, chak grenn bagay sa yo, yo gen yon rezilta ke moun ki depanse a, ke atis la, ke fòmasyon mizikal la, ke manadjè yo. omwen y ap tann an retou. Mentnan, kesyon m ap poze, se te pou ki rezilta? Si se jan sa pase a, parapò ak nivo de kominikasyon ki pa gen otou daktivite a, apre aktivite a, Ou pa jwenn sou okenn rezo sosyal kote te genyen ekip mizikal oubyen ekip kominikasyonèl ki akonpanye Nu Look ap fè des aktivite kote ladan yo ap ekri des atikl pou prezante moun yo prestasyon kote gen de videyo, gen de sekans de videyo ou t ap jwenn sou rezo sosyal yo ki t ap montre w kòman sa te ye, ki t ap rete anndan achiv. enfòmasyon mizikal la ki sètèlman ta pral ede Nu Look nan pwochèn aktivite y ap gen pou yo antreprann nan lè yo ta ka petèt gen dezi ale nan lòt peyi pou yo ta ka prezante pwomotè yo sa yo te reyalize deja nan Olympia de Paris.

Nou remake gen yon travay kominikasyonèl jounalis yo pa fè. Gen yon travay denfòmasyon, gen yon travay de dokimantasyon parapò ak evènman an ki pa fèt. E sètènman, si disi semèn sa a, fen mwa a, fòm de travay sa yo pa fèt, Yo pa prepare on mini dokimantè otou de evenman an, sètènman li p ap pote okenn retonbe pozitif pou fòmasyon mizikal Nu Look la. E se ta pral yon travay an ven. Paske lè on fòmasyon mizikal depanse lajan, mete tan disponib, mete anpil resous imèn, paske nou konnen. Malerezman pou fòmasyon Nu Look, li te gen yon pwoblèm a la dènyè minit kote te gen 4 nan mizisyen fa li yo ki pa t kapab ansanm avèk li nan gwo kokennchenn konsè sa. Prèske tout mizisyen ayisyen ta renmen wè yo ap pèfòme anndan Olympia de Paris e sitou nan yon fòm de konsè ki te gen yon reyisit total parèy. Donk lè yon mizisyen. Ayisyen, nenpòt nasyonalite a, pa gen chans pou viv evènman sa a, se prèske yon twou vid. E fòmasyon mizikal New Look malerezman genyen 4 nan mizisyen fa li yo ki konn toujou ap jwe avèk li nan dè sware tradisyonèl, malerezman pa t kapab la pou te ansanm avèk Mayestwo Arly Larivière pou te omwen pèmèt ak fòmasyon mizikal New Look. te pote yon lòt bagay ke li konn abitye pote nan endistri mizikal ayisyen an. Sètènman, le gran maestro Arly Larivière jwenn yon mwayen pou li gen tan monte yon ekip spesyalman pou evènman an, e swit ak ekip sa, nou te wè li te bay yon trè trè trè bòn prestasyon. Men mwen menm pou m fini map bay yon konsèy ak mesye dam ki ap sipòte New Look yo. Map di mesye, eksplwa ki fèt la premyèman li pa yon eksplwa pèsonèl. Li se yon eksplwa nan non kilti ayisyèn nan. Si menm bouch nou kap kleyone New Look sot fè yon bagay pou endistri mizikal ayisyèn nan, e menm bouch sa ap tire toya sou lòt fòmasyon mizikal pou di advèsè a pran kou. Gen yon amalgam nan sa n ap di a. Donk, revize strateji kominikasyonèl nou pou le byen de Nu Look. Sètènman pou le byen de Nu Look. Paske si ou genyen mòd moun sa yo k ap pale nan non w, yon fòmasyon mizikal, e se konsa, apre kokennchenn eksplwa sa, y ap vann fòmasyon mizikal la, se tankou tout sa k sot fèt yo se tankou lave men si atè. Pou ekip k ap jere nou yo, nou dwe pèmèt aske evènman sa a li pa. yon evènman tankou ou te lave men w, ou eswiye l atè. Poukisa? Se paske si nou pa fè anyen pou n pèmèt aprè gwo kokennchenn konsè sa a, nou gen de retonbe ki tonbe pou gwoup la, pou fòmasyon mizikal la, ki pèmèt aske nou kapab ale pi lwen. Men Klass prepare pou l al Dubai, Klass pou l ale an Afrik, e ke nou menm nou ka kontinye fè menm bagay yo, ale nan lòt kote, ale nan lòt kontinan. nan lòt peyi al pote konpa dirèk la pi lwen si e sèlman si nou pa travay pou sa m garanti nou mwen pèsonèlman m ap kritike nou paske aprè kokennchenn aktivite sa aprè kokennchenn konsè sa dwe gen yon retonbe spesyalman pou fòmasyon nou nou e depi fòmasyon nou nou benefisye li, endistri mizikal ayisyen an nan tout konpozant li ap kapab benefisye de li menm tou. Konsèy, ankò yn fwa, pou fanatik Nu Look, tire toya sou lòt djaz p ap aranje Nu Look, paske. Yo donk pa t sot ofri yon pèfòmans san enpèfeksyon. Nan fòm teknik, m p ap rantre paske m pa mizisyen, men m tande anpil mizisyen ki kritike absans kat lòt mesye yo, espesyalman tanbourinè a, Nozil, ki pèmèt aske ou remake absans li te peze fò. Men Maestro Arly Larivière, a li menm sèl mwen plis ke 25 an deksperyans, li konn kòman pou l mennen bagèt la. Li konn kòman pou l mennen fòmasyon mizikal la. Li konn kiyès pou l chwazi e nan ki moman pou l mete yo. Erezman se yon fòmasyon mizikal, prèske tout mizik li yo sou patisyon, donk yon mizisyen ki fòme, ki konn jwe, otomatikman ou remèt li patisyon an, li kapab plizoumwen egzekite l. Men youn nan estrateji m te renmen anpil nan konsè la se ke Mayèstro Arly Lariviere te kite espas oubyen lib espas pou mizisyen yo te kapab enpwovize. Donk sa te pèmèt aske gen yon pakèt twou vid ki petèt te ka parèt. e ki te bouche. An tèm de de vokal, ou menm pa gen anyen pou repwoche mayestwo André Larivière pandan sware a, tout moun te konstate li t ap chante. An tèm de prezans senik, nou konnen se pa yon chantè tip, alò li gen anpil tan la a depi l ap chante kòm yon chantè tip men se pa yon front man de nesans donk sètènman li kòmanse pran pwa e li te plizoumwen amelyore parapò ak jan yo konn prezante ba l yo. Men gon dènye bagay map di nou menm fanatik ankò yn fwa kit se fanatik Nu Look kit se fanatik Klass nenpòt lòt fòmasyon mizikal Harmonik, Vayb, Kay, Enposib, Gabèl nou dwe egzije bokou plis de disiplin nan men fòmasyon mizikal yo parapò ak. sware yo konn ap prezante nou chak wikenn yo. Alò, eksepsyon fèt pou Klass paske anpil moun deklare ke oubyen temwanye ke fòmasyon mizikal Klass plizoumwen yo la a lè, yo plizoumwen gon minimòm de respè. Men lè n ap gade stage yo, espas ke atis yo ap pèfòme a, anpil fwa ou pa kapab distenge. yon mache piblik ak espas yo. On gwoup mizisyen ap jwe, on gwoup enjenyè ap kole ti bout fil, on nèg ak yon telefòn ap filme, on moun ap pase dèyè do atis la, youn ap pase devan atis la, se on tout on kastèt chinwa. Nou dwe reflechi bagay yo. Nou dwe panse bagay yo. Nou dwe prezante yo bokou plis agreyab nan zye moun. Pandan n ap travay pou n bay bon jan mizik, pou n pèmèt sa n ap bay la agreyab ak zòrèy moun, men nou dwe tou travay pou n pèmèt aske sa moun ap gade a, kòm rezilta final la, li kapab de bagay ki agreyab pou tout moun kapab wè l. Mèsi ankò in fwa e felisitasyon ak fòmasyon mizikal.